Swa, bonswa zanmi youtube mwen yo, kòman nou ye, mwen swete ke nou tout anfòm, mwen salye nou nan non Bondye, nan non Bondye kreyatè lan, achitèk de linivè lan mwen salye nou. Jodi an mwen vin fon ti pale ansanm avèk nou sou yon sou sou yon sèl bagay men Nan yon ti pati nan Apokalips lan, ki gen yon ti pati ki ap fè aktyalite nan moman la, ke yon pakèt moun pale de li, yon pakèt nasyon pa ap pale de li, Ayisyen, Chilyen, Brezilyen, Ameriken, tout moun ap pale de li. Jodi an, se de sa ke m vin pale ansanm avè nou la. Gen yon bagay ki gen yon sèten de kat cheval. ke Apokalips pale, jodi an, mwen vin fè yon ti pale avè nou sou kat cheval sa yo. Ki sa kat cheval sa yo vle di? Pou ki sa kat cheval sa yo la? Pou ki sa Apokalips pale de kat cheval sa yo? Jodi an, se sa ke mwen vin pale avèk nou. E pa bliye abòne avèk chanèl YouTube lan, se youn nan fason ke ou kapab ede m, si w se yon moun ki pozitif, E ou la pou fè sa ki byen, ou vle avanse, ou byen ou vle edem avanse, ou vle edem pataje mesaj sa yo, ou vle fè mesaj yo rive pi lwen, se jis abone e pataje videyo an, e pi komante bay opinyon pa nou, pase sa li enpotan pou mwen menm, pase ke se opinyon nou ki pral fè ke mwen kontinye travay e motive m plis. Jodi an, ki koz mwen vin pale de 4 cheval sa yo, se paske gen moun ki konfond yo. Ki 4 cheval li ye? Apokalips pale de yon sèten de 4 cheval, yon cheval blanch, yon cheval wouj, yon cheval nwa, Yon cheval gri. Gen yon dal moun k ap pale de cheval sa yo. Men labib nou konnen lè ke labib li menm li pale, li di yon bagay oubyen li fè yon pwofesi, l ap akonpli. Ebyen, gen moun ki di ke nan 4 cheval sa yo k ap vini an, premye cheval k ap vini an ki se yon cheval blanch, gen moun ki konfond li, yo di cheval blanch sa a k ap vini an, se retou Jezi Kris. Gen moun ki di cheval blanch sa a ki gen pou vini an, Se antikris lan. Se sa ke mwen vin pale avèk nou jodi an, mwen vin fè nou konprann enpe moun ki ki nan chemen dwat yo oubyen moun kap chache tande laverite. Paske nou nan moman la aktyèl kote ke verite an fòk li pale, fòk li bay. Sim pa bay li on lot ap bay li ou byen on lot pral bay on on kelkeswa nan nasyon li a wap jwenn on moun kap pale verite an kanmenm. Se rezon sa ki koz jodi an la mwen la a map pale ti dyalog sa avè nou m vin fè nou konnen ke moun kap di ke Cheval blanch ki gen pou vini an, se li menm ki Kris la, oudimwen retou Jezikri an, se pa li menm. Paske, nan Apokalips, Apokalips, e, 6, epi vèsè 1 a kontinye, m kwè ke, ki pale de kat cheval sa yo, si ke m pa twonpe m. Men, Apokalips menm, menm, menm, menm pale de cheval yo. Mwen menm m jis di nou Apocalypse 6 a kontinye, son bagay m jis di men m kwè ke m pa fin raple m, men se Apocalypse dirèk ki pale de sa. Kisa ke chwal blanch lan ye? Chwal blanch lan li menm li se antikris dirèkteman. Paske, daprè sa ke Apokalips di, e daprè rechèch ke mwen menm mwen fè, daprè sa ke mwen menm mwen jwenn, yo fè m konnen ke chwal blanch sa a, li se dirèkteman antikris lan. Kijan l ap vini? pral gen yon nouvèl òd mondyal. Nouvèl òd mondyal sa ki pral vini an, se antikris lan ki pral vini avèl. Paske nou konnen ki pral gen gè de relijyon. Paske antikris lan li menm vini ke lap vini, se sa la bib di nou, 4 chwal sa yo kap vini an, 4 chwal sa yo ap vini avèk 4 bagay terib. Premyeman se prens chwal blanch la ki se antikris la, kisa antikris la ap vini poul fè, lap vin plase tèt li la antanke Dye, li pral bat poul kreye yon sèl relijyon, sèl relijyon sal pral bat poul kreye an, li pral vle pou tout moun sèvi nan menm relijyon, mache nan menm relijyon. sèvi l antanke Dye. Paske, menm jan Bondye te voye Pitit li vin mouri pou li an, se de menm Satan Ledyab pral voye Antikris la antanke yon moun, kòmsi m ta di, kòmsi, kòman m te kapab di sa? yon moun ki voye yon moun al fè de preparasyon pou li. Kòm si m ta di ou, prepare pèp li an pou li. Menm jan, ou menm jan wè, yo pale ou de la Bib la, se kòm si se sa antikris la li menm li pral vin fè dirèkteman. Konprann? Ki se chwal blanch lan. Lè nou pral pale ou de chwal wouj lan, Kisa chwa Louis Jean li menm li vlie? Yon pakèt moun ap di yo pa konnen, yon pakèt moun kap di ke yo konnen, ou konprann? Men, gen moun ki pa konnen vre. Fò chache pou konnen. Ou kap tande mizik levanjil, ou ka tande pastè ap preche, men ou menm si w pa fè rechèch, gen bagay ke w pap konnen. Paske labib menm li di w, ou dwe. Enfòme, Ou dwe chache konesans, ou dwe met konesans nan tèt ou. Ou dwe gen konesans sou plizyè tip de bagay. Chwa lwouj lan ki sa ke l ye? Chwa lwouj lan, li se sa w wè k ap pase aktyèlman la. Sa vle di, ou wè ke antikris lan li menm, si li gentan plase sou tè an la, Sof ke ou poko ou poko ka wè, ou poko ka wè l dirèkteman men w santi ke prezans antikris la sou tè an la. Paske chwal wouj lan kisa ke li reprezante? Li reprezante li reprezante benyen de san. S on benyen de san ki pral fèt. Kòman benyen de san sa pral fèt? Kote ou pral wè anpil moun pral mouri pa bal, anpil moun pral mouri pa evedeman, evèdman, kòmsi anpil moun pral san pral koule, anpil mò ka fèt, anpil moun ap mouri, anpil san ap koule, anpil krim. Se sa chwal wouj lan pral vini, a sa chwal wouj lan pral vini. Konprann? Se ak sa ke li pral vini. Apre ke tout moun sa yo fin mouri, nonb de moun ke yap vini, yap bezwen mouri an, pa egzanp sa kap pase aktyèlman la, wap wè kòman koronaviris lan, dan le mond, lap fon pakèt aktyalite, lap tiye moun pa tou, pa si, pa la, konprann, nan nenpòt peyi, al pa bezwen konn. Kiyès ki te manman w, kiyès ki te papa w, ou konprann, sof ke li anvayi w. Depi l jwenn posibilite pou l antre sou w, l antre sou w. Eske n konprann sa m vle di nou an? Kowonaviris lan li menm se sa ke l fè. Ou konprann? Ebyen, pou n ale pi lwen, apre chwa louj lan, k ap vini avèk pil mò sa yo, pil moun k ap mouri yo, Malgre sa, malgre sa, malgre sa, malgre sa pral gen detay toujou, pral gen yon pakèt bagay toujou. Koz ki sa k pral genyen? Chwal nwa sa ki gen pou l vini an, apre chwal wouj lan, ki se twazyèm chwal lan, ki se chwal nwa, L ap vini avèk yon balans. Balans sa ki balans ke l ye? W ap wè ke e, e, w ap wè ke ke jij yo e kote ki fè e nan tribinal yo, w ap wè gon bagay nan tribinal yo moun yo li yo konn leve ki gen de, ki gen yon balans sou li, sa ki fè plis e mechan an, sa ki plis ki fè plis byen an bagay. Enben katriyèm, twazyèm chwa l la li menm se sa. L ap vin fè. L ap vini pou l jije, pou l di, Ou menm ou gen dwa mouri, ou menm ou pa gen dwa mouri. Ou menm ou gen dwa mouri, ou menm ou pa gen dwa mouri. Sa vle di ke l ap toujou vini nan menm sistèm lamò, detwi, bagay la. Èske w konprann sa m vle di w? Sa se twazyèm chwal Apokalips pale an, Apokalips pale an. Chwal sa l ap vini. Lap vini avèk balans lan lap vini menm jan ou wè nan fim jezi an lè bagay lan ta pral pase a bondye te voye make pòt yo avèk san li te voye anj lan make pòt moun ki sèvi bondye yo avèk san ou wè moun sa yo pat mouri paske lè zanj de lanmò an tap pase an li pase tiye premye pitit gason premye ne gason ki ne yo nan fanmi yo kote ki gen san yo La o, se san, se san Jezi ki la, espri an, move zespri an li menm, li pa ka antre la, li pa ka penetre la. Paske l, li, imedyatman l parèt, li wè le san de Jezi la, la l santi ke li menm, li p ap ka rantre la, li refize la, l al kote nan pòt ki pa gen san yo, nan pòt sa k pa gen san yo, se nan pòt sa yo li kapab rantre pou l al fè dega. Ebyen se menm bagay la ki pral fèt la sou twazyèm chwal la, wap wè chwal la ap parèt avèk balans lan, balans la kap nan menn nan, balans la ap dil misye, mesye sa li menm son mechan li ye li te konn tiye moun li te konn sesi, li menm sa e moman li rive poul mouri, sa li menm li te konn vòlè, sa li menm li te konn li te konn fè trèt sou moun, sa li menm li te konn bay pawòl sou moun, sa jodia joul rive poul mouri, enben li menm sa li te konn fè byen li te konn fè sesi li te konn fè sou l bon li pap ka mouri. Enben se konsa bagay lan pral ye. Katriyèm chwal lan ki se chwal gri an, chwal gri an pap vin jwe avè w menm. Menm kote levanjil. Paske nan moman sa chwal gri an pral rive an, m kwè ke se nan yon moman ki pral, m kwè ke ki pral gon anlevman si m pa twonpe m. Paske nan moman chwal gri an pral rive an, li pap bezwen konnen li menm. Li pral atake, l ap tiye, kit ou te levanjil, kit ou pa de levanjil, kit te sa w te ye w pa ye an, li pral li pral atake paske nan moman sa se nan moman fen ke l pral ye, se dènye e final lan, se dènye konba final lan paske li pral nan yon konba final paske 4 chwal sa yo se 4 pouvwa dyabolik se kat pouvwa kòmsi kat bagay ki gen kat pwofesi Bondye labib pale de yo ki gen pou rive se dènye pwofesi kòmsi ki pral koz lafen di mond kat chwal sa yo paske apre kat chwal sa yo fin pase kat kat gran tribilasyon sa yo fin pase kat gran gè bagay sa yo fin pase. Dènye sa k pral dènye sa k pral rete antanke katriyèm chwa katriyèm chwal la ki se chwal gri an, chwal gri an ki sa l pral fè li menm? Li pral la e pou l detwi li menm, detwi wa dè vèsal kwazè a paske labib di konsa dènye jou k pral rive an denmon yo yo pral mache denmon yo pral plen vivan sou tè a y ap mache avèk e e e e epe yo nan men yo y ap pike moun y ap tiye moun machin ap fè aksidan ou ap wè konsa moun ap mouri patou pala. Moun ap sa moun kap pran plezi nan brè nan fimen nan sesi nan selòt bò fè gade wap gade wap wè sa mouri sa mouri sa mouri sa mouri epi lafen an rive ou konprann epi sa sa sa sa sa pap rete konsa non pase ou konnen apre dyab la li menm li vin manipile li fin fè tout sal pral fè epi Bondye li menm antanke yon nèg ki aji ki pa aji vit ki aji kalmeman kisa w konnen li pral fè epi li menm li pral di bon sètase. Jan ke li te di jenòm nan, Sache ke je swi Dye! Li pral di, e sa l pral di misye, ou konprann? Epi tout bagay pral fini. Ebyen zanmi YouTube mwen yo, se sa ke mwen te gen pou nou jodi an. Mwen te pote l pou nou. E m ap di nou, pa bliye abòne avèk chanèl YouTube lan pou tout dènye enfòmasyon nou yo. Paske mwen menm, m son ti piti k ap enfòme, m pa dòmi leswa pou m chache enfòmasyon, ou konprann? sou entènèt, m chache yon pakèt enfòmasyon e mwen li tou, mwen li pou nou, m ap chache pou nou. Pa bliye abòne e pataje l pou lòt zanmi nou kapab jwenn yo. Tchaw tchaw n ap wè nan yon lòt videyo ankò. Ke Bondye beni nou. Dòmi avèk lapè de Dye. Tchaw tchaw n ap wè nan yon lòt videyo ankò trè byento.